La sosyete janw komanse swiv li la vreman nan ekran lame dayiti nan batay pa bliye nou ap pwoche lave 10 wi me ki se fèt drapo pou anndan peyi dayiti ebyen sa se parad militè lame dayiti yo sou channmas lan rete tann Nou pral ba ou plis detay sou koze sa pliske se pa sèlman yon kesyon de parad militè men tou lame Dayiti nan batay nan kad operasyon danble k ap mennen la o nivo de santre vil lan e m pa kache di w pou pandan fen semèn sa lapolis lame Dayiti task fòs lan yo bay rezilta. Nèg yo ta al tonbe sou yon espas ke nèg Izo 5 segond yo pran, ebyen nan zòn Maglwa Anbwaz yo, nèg Izo 5 segond yo pase move moman. Rete tann, nou pote son, nou pote imaj, nou pral fèw swiv kòman sa ye. Toujou o nivo de kriz sekiritè lan pou anndan peyi Dayiti genyen operasyon yo kap kontinye nan fyèv baz gang kokorat san ras la. Daprè sa divès medya nan Latibonit rapòte, operasyon yo ap kontinye pou ta rive deniche gwoup bandi kriminèl kokorat san ras yo plis ke genyen ebyen nèg gran grif yo tou ki rantre nan mitan yo ebyen lapolis ap konbat yo mete ansanm avèk kowalisyon an kote ke kowalisyon Jean Denis an yo ap ede lapolis fè batay lan pou ta pèmèt aske yo mete gang yo deyò e pou popilasyon an ta kapab retounen lakay yo. Toujou pou anndan videyo sa tou la sosyete nou pote rès detay yo pou ou. Nou pote tou ansyen diskou ki sanse se dènye diskou ki ta pral koz nèg yo asasine prezidan Jovenel Moïse. Pa bliye, ebyen pou nan dènye tan sa yo dosye Jovenel lan retounen ap fè aktyalite ankò, keseswa nan peyi Etazini, keseswa pou anndan peyi Dayiti. Pou anndan peyi Dayiti nou tout konnen l, genyen Badio k mande fas a fas ak Pyè Esperans. Pyè Esperans la sot reponn kesyon, genyen Don Kato ki t al reponn kesyon, genyen Andre Michel tou ke yo envite e nou aprann ansyen senatè Jakito li menm tou yo envite l pou yo tande l nan kad dosye sa. Pa rate menm yon segond anndan videyo sa ou pral jwenn plis detay. Ayiti Avyasyon ebyen genyen dyaspora ayisyen yo ki deside mete lajan yo ansanm nan kad yon pwojè la pou ta pèmèt aske Ayiti benefisye liy ayeryèn pa l. Wi, Ayisyen ki nan dyaspora yo, Ozetazini, Lafrans, Kanada, Brezil, Chili, Repiblik Dominikèn, pou n site sa yo sèlman, Bahamas, ebyen, yo tout yo chwazi mete kòb yo ansanm la pou nou achte avyon, pou n lwe avyon pou n kapab genyen pwòp liy ayeryèn pa nou. Lasosyete, se plis pase 27 mil moun, 27 mil ayisyen an jeneral, ki deja chwazi kontribye, ki enskri sou sistèm nan ke antreprenè ayisyen sa Johnson Napoleon ap pwomote, se li menm ki lidè mouvman an. E se plis pase 50 milyon dola ameriken pwojè denvestisman ki gentan fèt lasosyete. Objektif lan te fikse pou 25 milyon, an verite nou mete tèt nou ansanm nou gentan double l. Yo te pale de 25 milyon aktyèlman la nou gentan mete l 50 milyon e l ap ogmante toujou. M garanti w pou jan m wè genyen yon mobilizasyon la li posib pou n pase a 100 milyon si tèlman ayisyen yo bezwen pou ke nou sòti non sèlman nan koze Sunrise k ap koupe kou nou men tou nan koze lòt konpayi ayeryèn yo ki pa vle vole tou pou peyi Dayiti. E bòn nouvèl ki genyen toujou nan sa se ke pral gen vòl pou lòt peyi yo an Amerik santral, an Amerik di Sid e menm an Ewòp tou. Poukwa pa? Se yon bèl pwojè ke l ye. Pataje videyo sa, voye l bay yon grenn zanmi, yon grenn fanmi ke ou genyen ki nan dyaspora a, di l eske l pa tande pale de pwojè pou n achte avyon an. Voye videyo sa ba li pou l konn sa pou l fè. Ou kapab monte sou paj Johnson Napoléon wap jwenn sit lan pou al anrejistre, se pa peye wap peye pou anrejistre an, e ou kapab monte sou Google ou make www.haitiwasair.com wap rantre sou sit lan. Gen posibilite pou konpayi a ta rele Haitiwasair, Ou di mwens, nou menm nap annik lage l pi fasil, Ayiti razè. Men gen posiblite tou pou ke yo chanje non an, li gen dwa Spirit, Spirit of Haiti, konsa l gen dwa Haiti was here. Donk se yon dosye ki a swiv apwopo de non an la sosyete. Men sa k sòti an sè ke se yon bòn nouvèl lè tout Ayisyen chwazi envesti ansanm. Lajan nou an pa p pèdi pliske se yon envestisman. Menm jan ou gen dwa monte, ou monte m pa konnen sou sit denvestisman yo, Forex, Robinhood, ou al envesti nan stock market, ou gen dwa monte tou sou Haitiwazair, ou al envesti yon 50 dola nan pwojè an. Genyen tou Federasyon Ayisyèn de Foutbòl lan ki mete lis ofisyèl yo an deyò pou koup du mond 2026 lan. Wi, Federasyon Ayisyèn nan deja voye lis lan bay fifa e tout jwè ki pa konvoke lach la sanse fè men sou yo e yo sanse dòmi deyò. Kote ke genyen Odson Edouard, Odson Edouard sanble tap tann Lafrans, Lafrans pa rele l Ebyen Haiti tou pa relel misye sanse la lach la fèmen sou li genyen tou Gobi Gobi tou ki se yon milye de tèren ebyen misye tou la France pa relel li tap tann la France lach lan fèmen sou li m pa konnen eske se pou kesyon fizik eske se pou kesyon laj federasyon ayisyèn nan pa konvoke Donald Guerrier menm jan tou anpil moun te gentan wè plas Donald Guerrier te sanse Donald te sanse pat gen plas li ankò pou nan seleksyon ayisyèn nan, menm lè nou menm ki renmen bay respè ak moun ki merite respè, Donald Guerrier, se yon ewo ke li ye pou nou, se yon nèg ki fè drapo peyi a flote trè trè wo, se onè respè pou Donald Guerrier. Kontrèman avèk moun kap kritike l, kap joure l, non, Donald Guerrier fin gran, li kòmanse granmoun, li kòmanse rantre nan laj, yo jis pa rele l pliske gen jèn gason nan ventèn ki pi pèfòman. Donk pa gen anyen de sa kòmsi pou yap kritikel pliske son nèg ki te bay san l deja pou seleksyon an. Nan lis sa ke Federasyon Ayisyèn nan mete deyò a men nou afiche l pou ou kounye a lasosyete, ebyen Federasyon an konvoke kòm gadyen Johnny Placide, Alexandre Pierre, Josier Duverger, kòm defansè yo rele Arcus, yo rele Pogen, Ricardo Adé, Jean Kevin Duverne,

Ruben Providence, Yacine Fortuné, Wilson Isidore alyas Izigòl, yo rele Lenny Joseph ki se yon nouvo veni e yo rele tou Derrick Etienne Junior, Grenadye Alaso, Ayiti nan batay. Nou nan Mondyal, se Tout ayisyen nèt ki pral sipòte ayiti nan mondyal la menm lè m konnen anfas brezil gon pakèt ayisyen la e brezil yo pral sipòte wi mèt la m sezi bagay sa men nenpòt fason an la sosyete nou nan batay e e anbasadè sa yo pral fè drapo nou an flote pi wo yo pral fè kè ayisyen kontan deja nap kòmanse swete yo bòn chans pliske nan mwens ke yon mwa Nou nan batay. Pou kou el ye la la sosyete, ann rantre nan rès detay yo, nou pral gade parad Fòs Lame Dayiti an sou Channmas lan, e apre sa genyen divès militan politik ki t ap reyaji, notamman sou kesyon dosye eleksyon, kriz sosyo-politik, ann al gade e ann al tande.